kontan di fèt ke ou toujou la pou patisipe nan emisyon sa e randevou an li pa lòt ke tou lè vandredi 8 è 8 è 45 e son plezi pou m gen yon kòm moun ki toujou pran yon ti tan pou gade emisyon sa e mwen gen yon salitasyon spesyal pou chak grenn nan nou puiske se gras avèk sipò nou ki fè emisyon 45 minit gras sa li ye jounen jodi nan.

Nou konnen ni ke emisyon sa li anrejistre nan legliz Ambassad du Royaume São Paulo depui Brezil e mwen genyen kòm kameramann jodi an notre pasteur Jasmin Bertil ki la pou fè tout manèv teknik yo. Rete konekte nap tounen avèk ribrik Mwen se an puiske envite a deja nan kay la. Mèsi pou fidelite w ak atansyon w anvè emisyon 45 minutes gras. Non pa m se Jordaens Garçon e jodi an nou gen yon nouvo envite nan emisyon an e ribrik sa se Mwen se, se yon ribrik ki pral pèmèt ou gen yon ide sou lavi envite nou jodi an ki pa lòt ke Pastè Césaire ki la ansanm avèk nou jodi an. Avèk li nap di bonswa Pastè Césaire e byenvini nan emisyon 45 minutes gras. Nou kapab di bonswa entènot, bonswa lemond, bonswa e fidèl oditè ki toujou swiv emisyon sa nan lè sa e mwen pwofise m kapab salye nou nan non Jezi Kri ki gen tout pouvwa e m se yon envite pou emisyon 1 santim flate aprè midi an pou m kapab la e avèk nou nan emisyon sa e m panse ke nan 45 minit ke nou va pase se va yon 45 minit de gras e de benediksyon. Alò kòm nou konnen nan emisyon sa nou toujou gen de sijè e ke nou toujou debat de sijè tabou ke jiskaprezan anpil nan nou gen anpil dout sou yo e sijè jodi an nou pral gade avèk pastè Cesaire èske yon kretyen kapab Mete pantalon e itilize bijou. Men just avan ke nou rive nan pati sa a kote ke nou pral gade sijè ansanm avèk pastè an, nou pral pèmèt ou gen yon ide sou pastè Césaire. Alò pastè Césaire, lè yon moun di pastè Césaire, se kiyès menm li di egzakteman?
Bon, lè moun nan di pastè Césaire, alò li di moun ke m ye a. E bon kòman nou kapab defini sa paske yon pastè sezè li li chwazi kòm sèvitè de Dye menm jan Bondye te chwazi Jeremi depi nan vant en de mèm nou piti nou potko menm konprann levanjil e nou te gen yon chalè pou nou te kapab toujou fè levanjil. E an depi de tout choz, nou chwazi pou nou fè chemen an e pou nou travay kòm yon sèvitè, kòm yon esklav pou Bondye e pou nou fè travay nou kòm sa dwa. Alò lè w di Pastè Césaire, se sa l ye a menm. Dakò.
E èske ou ka eksplike nou enpe de pèsonaj ou ye an? Èske se vrè non w Pastè Césaire? Èske fanmi an egzakteman? Pa nou pale nou enpe de fon istorik de de lavi w. Bon e nou fèt nan yon famiy kretyèn non pa mwen se aprè Dieu Césaire e non famiy lan se Césaire alò tout le monde connu sous le nom Césaire sa vle di ke tout moun se Césaire Césaire men pa m non pa m menm se aprè Dieu alò e nou fèt nan famiy kretyèn jiska prezan. E manman m, papa m, y ap milite anndan levanjil. Papa m se dyak de legliz jiskaprezan. Nou bay Bondye glwa pou sa. Alò, jiskaprezan, Dye kenbe famiy lan, e tout famiy lan nèt, frè avèk sè, nou tout, n ap fè levanjil jiskaprezan. Nou di Bondye mèsi pou sa. Nou di Bondye mèsi.
Lè pastè Césaire leve le maten, ki premye bagay ke l fè? Bon lè pastè Césaire leve le maten premye bagay kel dwe fè se remèsye Dye paske e lòske ou dòmi ou reveye e devwa ou menm antanke kretyen paske nou pa gen lòt kote nou ke nou apiye depi nou leve nou e rele le gran kreyatè e le gran kreyatè nou dwe envitel piskel fè nou pase yon nwit ki beni e lè nou leve tou fòk nou mande l pou l guide nou e oryante nou e pwoteje nou diran tout yon joune tou. M gen de seri de travay domestik ki avèk mwen la, m pral m ap site kèk ladan yo epi wa di m kilès ladan yo ou toujou fè lakay ou. Mwen genyen ranje kabann, pase rad, lave vèso, bale, lave. Kiyès kiyès kilès ladan yo pastè Césaire pratike? Bon pratikman lè yon moun leve Kèlkeswa se matla kay ou, premyèman ou dwe detire kabann nan. Ou dwe ouvri dra a sou kabann nan, ou pa gen dwa kouri, se bon leve. Menm si ou ta prese, kèlkeswa jan ou mete nan yon vwayaj, yo ba w kote ou dòmi, premye bagay ou dwe fè se detire dra a sou kabann nan. Sa se premye bagay ke w dwe fè. Alò, e ou konnen. E dezyèm bagay ke ou dwe fè tou, e premye bagay, ou kòm yon gason, si w nan kay la pou kont ou, Si pa gen fi ladann, pase fi a le pli souvan wap wè plat yo, veso yo, lap lave yo. Men ou menm tou si ou ka fè yon bale ou gentan fè yon bale kay la, m panse ke li toujou bon. Alò e nou toujou di sa, si e sèlman si nan kay la se pa sèlman fi a ka fè tout travay yo, men yon gason tou kapab toujou pote soutyen ou e avèk fi a e anndan kay la pou ede l fè kèk bagay. Ki pla pastè Césaire pi renmen? Ki pla?
Alò e nòmalman nou on ti jan trvay nan sa wi eh pla nou renmen plis depi m ti moun alò fò nou bay on ti istwa nan sa wi e m toujou depi w wè m m wè se yon poul m wè manman m touye m ap jwe nan lakou a monchè m jwe nèt m renmen poul eh poul peyi a m renmen l epi depi m wè manje a la se se se bòy k ap fèt. Ok boy boy nan pwa.
Boy pwa son bagay ki bon anpil ou konprann ale se m wè tradisyon sa yo nou bliye yo pa egzanp lè ou fè ou fè sòs pwa epi gen yon kanèl e pa kanèl non e. Gen yon seri boy yo te konn fè avèk farin farin manyòk yo melanjel. Alò melanje trè di solid solid solid alò tradisyon sa yo moun yo ka toujou bliye yo epi sòs pwa sa gon yon chalè poul ba ou la. Ou mèt te byen lwen epi ou pran sant lan o sòs pwa a bon soup poudre ladan. Bagay serye bagay serye ou konprann gon pwav ki pile met nan sòs pwa sa bagay serye nèt wi. Pastè Cesde pami jwèt sa yo ki kilès ladan yo ou pratike gen foutbòl, domino, tenis, kat, baskèt.
Donk pratikman foutbòl mwen renmen l mwen renmen foutbòl. Ou fè ti jwe foutbòl?
Wi m konn fè m konn jwe li de nati m renmen foutbòl menm
E ki bèt ou pi renmen pastè Césaire? Ki bèt ke m pli renmen? Ki animal?
E tan nan ti animal yo? Wi nan animal. Alò e ou wè ou wè m ap esplike w, ou wè chat se yon bèt li konn fè ti bri woun woun nan zòrèy moun men m renmen l anpil chat ou wè la. Ou renmen chat? Ou renmen chat. E ki sa ki make anfans ou pandan tout tan ou egziste sou tè sa? Bon e donk e natirèlman. E sa ke m renmen nan anfans mwen, pa egzanp, an nou pran l, m se yon moun ki fèt nan Nòdwès peyi a, an Ayiti, e m renmen Lenò. Pou ki sa w konnen m renmen Lenò? Pou pyebwa. M renmen pyebwa anpil, m renmen lè bèt yo ap rele. E nan pyebwa, e pa egzanp zwazo yo. Nan prèske pa gen pyebwa Ayiti ankò. Non, yo koupe yo.
Men tradisyon yo, y ale. Y ale. S on bagay m renmen anpil e m toujou di, e kèlkeswa peyi m ta ye, m ta retounen ann Ayiti. S on kote, kote m rete a Fòlrebwazi. Fòk m plante pyebwa m epi pou m viv yon granmoun, ti granmoun anba pyebwa mwen. Men rebwazman sa yo t pral fè l paske peyi a prèske pa gen pa gen pyebwa, tout bagay fè chabon. Non, m panse ke, m panse ke nan yon nouvèl Ayiti, pa bliye ke ap gen yon nouvèl Ayiti kanmenm. M panse nan yon nouvèl Ayiti fòk bagay sa yo tounen ankò. Rete konekte n ap tounen pou ribrik entèwogasyon. Mèsi avèk ou menm ki rete konekte pou swiv emisyon 45 minutes de grâce jouska minit ke nou ap pale an la. Pa bliye envite nou jodi an se Pastè Césaire, avèk li nou pral gade eske yon kretyen kapab mete pantalon avèk bijou. Men just avan ke nou rive la, nou sot fè ou gen yon ide sou lavi Pastè Césaire e mentenan nou rantre nan ribrik entèwogason kote ke nou pral poze Pastè Césaire kèk kesyon sou lavi kretyèn ni e konsa wa ba Toujou gen yon ide de lavi pastè Césaire. Pastè Césaire depi kilèw kretyen? Nòmalman yon moun pa fèt tou kretyen. Nou fèt nan yon famiy kretyèn, nou jwenn papa nou prezante otanp, E papa m avan ke li te donk aprè Bondye mete nou sou tè a e li te gentan prezidan koral li te gentan maestro koral prezidan brigadye e li marye e anndan levanjil la tou men nou pral pran angajman nou se 92 m te batize men m pral gen yon travay m pral fè ankò M pral fè travay sa 98. M pral jwenn yo priye avèk mwen e priye avèk mwen pou m asepte Kris kòm sovè pèsonèl mwen. Paske moun pa fèt tou asepte Kris. M te fè travay sa 98. Malgre m batize 92, men m ta pral asepte Kris 98 paske m ta pral konprann levanjil la nan yon lòt dimansyon. Daki vèsè ou konnen ou kapab resite?
Bon, y a plizyè vèsè ke mwen menm. Ou ka pataje youn avè nou? M kapab resite.
Pa egzanp, vèsè le pli koni, Som 23. Sa se yon som tout moun konnen. E egzanp, an nou pran Egzòd 14, vèsè 14. Nou kapab resite sa yo kòm vèsè tout moun kapab konnen. Ok.
E ki istwa biblik ou pi renmen? E
nan istwa biblik, m toujou repete l, pandan ke Neyemi li a Babilòn, epi Neyemi pwal mande yon pèmi, pandan ke Neyemi t ap dirije, Neyemi te trè privileje, epi l apral mande yon pèmi pou l kapab antre a Jerizalèm, apre devas ki te fèt diran twa fwa pou depòte Izrayèl a Babilòn epi pou al kraze Jerizalèm. Dènye devas la se te brile, yo te brile ni tanp Jerizalèm, detwi Jerizalèm totalman. Epi Neyemi pral retounen pou l al konstwi miray Jerizalèm, paske te gen anpil dezòd ki t ap fèt a Jerizalèm. Alò, istwa biblik ou renmen, se se istwa de Non, Neyemi? alò gen lòt istwa ke m renmen, men Non. istwa sa a, m trè renmen l anpil. Ou, ou trè touche pa Wi, m istwa sa a? renmen, wi, m trè byen. Ok. Konbyen fwa pastè Césaire priye pa jou? Humm konbyen fwa w priye pa jou ou priye. Bon e priye pa jou a e yon vi de priyè e nou kapab di lè yon moun ap viv yon vi de priyè yon vi de priyè wap manje gon priyè nan kè a wap pale a yon moun pandan se tan gon bagay wap di a Bondye sa vle di ke e se sak fè yon moun pa dwe kite w ale twòp Pa de distrè twòp. E kèlkeswa ou wè w ta fè yon blag, depi w santi blag la vle ale twòp, epi w santi Bondye vle eklate de ekate de blag la, epi w re fè retrè, epi pou w tounen dan la prezans de Dye. Ok.
Gen plizyè vèsyon biblik. Pami tout vèsyon biblik yo, kilès ladan yo ki pi bon? Vèsyon?
Vèsyon, vèsyon. Pa egzanp, gen Lwi Segon. Gen.
Alò, kilès ladan yo nou kapab di ki pi bon? Alò, e, sa pral depan de teyolojyen an, paske Louis Segond, antanke yon teyolojyen, bon, se mè, ou pral pran, e, Makati, e, Skonfil, tout yo menm, yo gen fason pa yo. Alò, Louis Segond an, gen bagay, e, m, m, pandan m ap li, e se sa k fè m gen yon rechèch m t ap fè la, avan m vin nan emisyon an, M li nan bon semè, m li nan Pawòl Vivant avan ke mwen menm m gon Bib Louis Segond la ki son vèsyon e men gen vèsyon pou al konprann vèsyon sa fòk ou li nan lòt vèsyon an. Lè sa ou pi ekilibre yon tanke yon predikatè ou pi ekilibre epi ou vin konprann

e pawòl vivant m li tou nan Scofield la alò Scofield avèk Louis Segond ou kapab di yo idantik ou konprann Gaby tou e tout vèsyon sa yo lè w li nan yo ou trè ekilibre epi lè w tande yon mo ou pa twò ebranle lè w vin tande mo sa. Ok

E koupe zòrèy Makis sa te ret konsa, sèke Jezi Kris t ap mou anven. E sa nou kapab di, se Jezi Kris te vin pou lapè, sèke e ki fwap pa lepe Perema ap pale menm pe, an reziman, sèke menm baton ou bat e Chen nwa a. e Chen nwa a, menm baton an li menm l ap bat Chen wouj la. Trè byen.
Mentenan, sè la ribrik entèwogasyon ki. te lakay ou e mentenan nou pral kapab pèmèt ou viv sijè nou jodi an ki pa lòt ke Èske yon kretyèn kapab mete pantalon ak bijou? Rete konekte paske nap tounen avèk Pastè Césaire pou sijè sa jodi an. Emisyon 45 minutes gras tou lè vandredi 8 è, 8 è 45 avèk mwen menm gason Jordayens pou pote limyè sou ti mòso la pawòl ansanm avèk nou. Mèsi di fèt ke nou toujou pataje emisyon 45 minutes gras e jodi ankò yn fwa son plezi pou ke mwen pote yon nouvo envite nan kay la pou nou vin pale de yon sijè enteresan pou m pa di ekstra òdinè, e se de sijè ki jiska prezan malgre yo enteresan men ki rete toujou de sijè tabou nan kominote ayisyèn nan. Donk rezon sa pèmèt ke mwen envite Pastè Césaire pou ke nou vin gade èske yon kretyèn kapab mete pantalon ak itilize bijou puiske ou menm kap gade m la ou ta byen renmen konnen èske wi ou non Kòm kretyèn ou kapab itilize yo eske se pa yon peche. Pastè Césaire sijè sa ap fè anpil pale depi byen de tan avan menm ke nou fèt se de sijè ki vrèman pote anpil pwoblèm nan kominote kretyèn nan kisa sa di w lè w wè yon jèn kretyèn gen pantalon sou li, mete bijou, puiske nou pa an Ayiti sèjousi, sa fè plizyè tan nou pa an Ayiti, nou aletranje, lè n te an Ayiti nou pa t fasil konn wè l, men lè nou vin aletranje nou vin wè ke bagay sa a se prèske tout moun a pantalon, tout moun a bijou, lè w wè sa, kisa sa di w kòm pastè?
E nou salye entènot la tou e kap koute yon sijè ki trè trè trè e e enteresan e sitou atravè legliz ayisyèn. Nou pa di tout legliz ayisyèn men atravè la grand majorite legliz ayisyèn. Men sepandan nou pwal chita nan sa nou rele kòd etik kretyèn. E lè nou chita nan kòd etik kretyèn Se la façon de vivre, la manière de vivre les chrétiens. Sa vle di ke nou kapab konprann gen yon mo nou pwal soutni, se sa nou rele scandaliser. Nou pwal soutni mo sa a. Sa vle di ke si y a quelque chose vrèman ki pa scandalize yon kominote, ki pa scandalize yon vwazen, yon vwazin, evanjelik, yo di mwen yon kretyen, se ke depi tout moun anpè, depi tout moun santi absoliman yo anpè, yo dan le ben, dan le ben, se ke sa pa deranje youn lòt, se ke sa va. Men imedyatteman youn deranje lòt, e se sa k fè e Lapotre Pòl pwal pale tou, pou l al di nan je kwa nan Women 14 je kwa, pou l al di ke lè fò, support les faibles ok kisa sa vle di m ka fè yon bagay m fèl avèk konviksyon m trè m gen konviksyon ke m fèl epi gon lòt menm pandan lap gade m epi m koz li peche m koz e lap doute m koz li gen anpil pwoblèm epi sa li menm li pwal bay pwoblèm alò sou kesyon pantalon an nap fon chita sou li. Pa egzanp, ou wè tout legliz atravè lemond, anpil moun konn ap di pa gen kilti, pa gen tradisyon ladan l. Wi genyen l. Se paske nan pe de tan, nou p ap gen tan pou nou esplike tout bagay yo. Nan menm 1 Korentyen chapitre 11, ou pral wè kote nan, si ou pran Bib. Louis Segond, w ap jwenn li pale w de enstriksyon. Men lè w pran Bon Semen, l ap di w selon lè tradisyon. Sa vle di ke gen bagay ou wè ke Pòl t ap di li sòti depi nan tradisyon jwiv pou l ateri avèk legliz la. Pa egzanp, gen twa grand relijyon. Gen le judaisme ki avan le christianisme ok aprè sa ou pral jwenn islam yo les islamic e gen anpil bagay judais ki toujou rete nan christianisme lan pa egzanp yo soti depi Israël epi yap pousuiv epi jiskaske legliz la rive jodi a la sa vle di ke lè ou voye je gade ou wè. Gen bagay ki di, se premye bagay wè gade nan ki konjonkti, nan ki nivo, nan ki zòn legliz la tap evolye dan sèt epòk. Pa egzanp, an nou pran, an nou pran amerik, amerik se nou rele amerik le mond nouvo, sa di yon mond nouvo, se pou mwayen oryan, mwayen oryan an dan ze premye tan yo pat janm konnen si amerik egziste e se sak fè ou pwal jwenn Sa son istorik istorisite nap fè. Wi paske nèg mesye mesye pale ke se se se Christophe Colomb ki Vwala ki ou vin rive dekouvri ki dekouvri ou konprann sa vle Amerik malgre te gen moun ki ki te ki te abite sou li ki te abite donk sou sa li son gran deba yon gran men deba fon ti pase sou li pou nou ka fò m pase ateri sou li pou m ka ateri kote m bezwen ateri a se ke ou pral wè e Nou menm nou vin jwenn levanjil pa mwayen Lèzetazini e ou pwal jwenn Amerik vin yon peyi nou kapab di ki gon pousantaj evanjelik, yon kontinan ki pwèske ou kapab di ki yon pousantaj, yon gran pousantaj evanjelik pa mwayen de Angletè. E se youn nan kontinan levanjil e Preche plis pami tout lòt kontinan. A levanjil tou. Ki pa gen ni anyen pi levanjil preche lib nan tout amerik. Sa vle di ke sèl Kiba yo kapab jwenn yon ti bagay tou piti men levanjil preche nan tout amerik pou kisa paske monopòl nou ki se nou kapab di moun lè grand pisans lan ki se lèzetazini son yon peyi piman evanjelik. E se sa k koz Amerik la ou pral jwenn donk se yon peyi ou kapab di gon 75 pou san evanjelik. Bon nou gen pou n fè yon emisyon sou sa piske gen anpil sosyològ avèk de lòt antite tankou antwopològ ki fè konprann ke levanjil Ayiti an se yon bagay ki enpòte, men nou gen pou nou fè yon emisyon sou sa pou nou eklèsi moun yo sou pwen sa, piske jodi an n ap pale de yon bagay byen espesifik. Bon, li trè espesifik. Donk, bon, pou m rive kote m bezwen rive a, pou kesyon pantalon fanm, pantalon gason, prenons exemple, m pran yon pantalon fanm, m met sou mwen. Kòm ap vini tout moun ap leve kouri yo di bon pastè tonbe nan bagay ki pa mal e ki pa bon. Wap wè tout moun met men nan tèt bon men men koze bri kouri nouvèl gaye pastè chanje. Eske w konprann sa m vle di w? Sa kòm ap vini tout moun ap wè se yon pantalon fanm ke m mete. Sa vle di ke ni tou lè lè fanm nan mete yon pantalon gason tout moun ap vini yap wè fanm sa mete yon pantalon gason. E rapid yon moun ap fè yon dout sou moun sa pou di ah mesye. Bon janm wè entèl vle abiye tankou gason an pigal gonw lòt panse nan tèt ou byen janm wè entèl abiye tankou vle abiye tankou fanm eske li pa gonw lòt panse nan tèt sa se gen pantalon fanm gen pantalon gason kounya la nou pral nan tradisyon ayisyèn piske nou menm nou gon tradisyon afrikèn menm si w wè nou an amerik nou abiye preske tankou afriken. Nou pa janm bliye tradisyon sa a. E an nou pran ann Amerik. Alò gen anpil moun ki kapab di nou nou plis abiye tankou Fransè, Italyen. M pa twò m pa twò la.
Paske gen yon afè jip, bagay sa se afriken. Gen yon afè mare tèt, se afriken. Tout sa ou wè nou menm Ayisyen nou fè yo, fanm Ayisyèn fè, mare tèt, Bon lap difisil pou wè blan nan kesyon mare tèt tout jounen. Cheve lage. Mete kolon anba jip. Egzateman. Tout sa yo se an Afrik nou sot akoze sa yo. Sa vle di wap wè afrikèn yo lè yo abiye menm jan ou wè nou ye, fanm ayisyèn ye se konsa wap wè piman se konsa yo ye. Men pou moun nan konprann li fòk ou omwen ou vwayaje pou wè pou fwote avèk afrikèn yo pou wè kòman sa ye. Kisa li ye? An nou pran menm danse. Lè yon afriken ap danse wap di sa moun sa ap fè konsa? Legliz wi pandan lap danse gon fasonl leve pye gon fason vire gon fason fè danse danse sa ou menm wap kanpe 2 bwa kwaze pouw di kòman danse sa fè fèt konsa men pa bliye ke li danse nan kilti li li pa deranje yo pa deranje se ke lòd afriken gen plizyè peyi chak peyi yo nan afrik nan kontinan afriken an yo adore Bondye nan yon fason ki diferan a yon lòt. E non sèlman sa, yo abiye yon fason ki diferan a yon lòt. Nou pral konprann Ayisyen gen pwoblèm ak kesyon pantalon an, paske nou gen yon tradisyon afrikèn. E non sèlman sa, fi ayisyèn se jip. Se nan dènye tan la a, mwen menm, ou wè djin sa a sou mwen jodi a, an 2000, 2001, lè m met yon pantalon djin m Gonayiv, yo prèske di w pa konvèti. M te gate se se pantalon twal nèt se ou se frè a fwa se pantalon twal ki sou ou menm pa yon kote nan bib ki ekri se twal m mete sa vle di nan tradisyon otan ke nou som pavni. Men eske eske eske kilti lan li pa genyen yon enfliyans tou sou fwa relijye kretyen an? Amen se yon bèl kesyon ou poze m sa vle di ke Dye pral konprann chak nasyon atravè kilti pa gen yon pa gen nasyon san kilti Non, sa, sa n'existe pas. Pa gen nasyon san kilti, sè ke tout nasyon youn gade lòt, nou gade selon kilti nou. E se sa k' fè lè yon moun parèt nan peyi yon moun, ou jwenn li swa l' itilize pantalon l', li itilize bijou, li itili, se pou al konnen ki kilti yo, èske yo youn deranje lòt. Sa se premye bagay pou al konnen. Si yo youn, youn pa deranje lòt, youn pa gen pwoblèm avèk lòt, Toudoubeng. Ou konn sa m vle di w la? Sa vle di ke la, pa gen yon pwoblèm jiridik andedan l. Nan kesyon met rad la, pase gen yon abiye de fason modèst, sa vle di ke. Desan.
Desan.
Se ke depi kò moun nan pa deyò, depi moun nan pa met rad ki pou atire moun oke nan yon fason, epi lè pati nou kapab di entim. Entim. yo menm. Pa vizib, paske pati entim nan li menm an oken ka li pou moun ki entim avèk ou. Sa a se yon bagay ki klè ke li ye. Imedyateman, pati sa yo pa vizib, donk epi kilti a li adapte, pa gen pyès pwoblèm nan sa. Men lè n gade nan kilti ayisyèn nan, depi fi a mete pantalon, yo wè l yon lòt jan. Èske kounya la yon ayisyen, alò n ap pran kontèks la, n ap. N ap gade kilti w lan. Le fèt ke Ayisyèn nan pou li menm pantalon nan lespri l mete l se deja yon peche. Èske kèlkeswa kote l ye dan le mond si li itilize pantalon le fèt ke kòm Ayisyen li itilize l li pa komèt yon ak de peche? Ok.
An nou pa nou p ap tèlman avanse sou mo peche. Paske gen bagay lapotre Pòl pale, li pale l selon li menm. Gen bagay li pale de manyè jiridik. Lè nou di manyè jiridik, se ke apre l gen yon konsekans peche dèyè l. E sa Pòl di yo, le pli souvan l toujou pale avèk fi. Poukisa nan tout sosyete fi toujou gen ti pwoblèm nan tout sosyete? Fi a toujou gen yon ti pwoblèm nan tout sosyete. An nou pale de kesyon bijou. E m pa janm jwenn yon vèsè nan bib la, alò si genyen l m panse kèlkeswa moun nan kapab ban mwen eklèsisman sou li. Aprè kote Pòl fin pale pou l pale avèk fi yo pa mete rad chè e lè bijou m pa janm epi lè l di pa achte très pou mete sou lòt cheve a e m pa wè l pale avèk gason. Si ke l pa pale avèk gason. Nan se sans, paske premye bagay pou al gade a ki moun apot la pale, nan ki kontèks apot la te pale, nan ki sitiyasyon legliz la te ye ki fè apot la te entèvni konsa. Kounye a la, ou pral wè èske la gen yon ak de peche ladan l Ou di mwen, èske se yon lòd? Èske se yon disiplin ke li menm di mwen li ta pase? Poukisa? Paske lòske fi yo abiye le pli souvan nan tout sosyete a, legliz la gon sa yo rele legalite andedan l. Dep, imedyateman gen moun ki santi l pli wo ke yon lòt, imedyateman vin gen yon sa yo rele ilegalite. E Dye rele nou pou nou legal. Kounye a, pandan Dye rele nou pou nou legal, epi m vin santi m pli wo ke ou, Konya la, pandan vin santi w pi wo gen vin gen medizans, konya la lè fi yo vin ap abiye youn ap twaze lòt, gen gran mè, gwo valiz, gwo bagay ap antre, yon lòt ti malere ki sa l santi? Li pa menm santi l te ka vin legliz la. Enben Pòl pral entèvni pou l al fè yon ak pou ke tout moun ka santi yo legal e santi yo ekilibre atravè kil yo, atravè legliz la. Oke, se poutèt sa lapotre Pòl pral pale, paske pou l di gen moun yo k te konn met rad chè, chè, chè, chè, chè, chè, epi y ap vin nan kil la. Epi gen moun tou k pa ka menm met rad tou, pou l vini, lè sa a moun nan santi l minimize. Oke, men, jiridikman, tankou s on peche, non, Pòl pa t pale de kesyon peche la. Paske, apre tout peche, apre tout sa lapotre Pòl fin di kòm yon pawòl ki s on peche, epi ou pral jwenn li met yon konklizyon. Dèyè l pou l di men sa k ap tann ou. Tout tan l pa di men sa k ap tann ou, la ou pa wè afè peche ladan l. Donk sa vle di ke fi, gason ka mete pantalon. Wi, fi a ka mete pantalon. Pa egzanp, an nou pran, an Ayiti se yon peyi cho, le pli souvan ou wè fi yo itilize jip, jip, menm sa yo nou rele kolan, yo pa eseye mete l. Men, an nou pran, prenons egzanp, isi la, Brezil la, aktyèlman la, gon fredi la k ap bat nou la, k ap bat nou la trè fò. Sè ke, ou ta don fi mezanmi pou l pran yon jip kounye a la panse ou t deyò a la, ou mechan. Ou mechan. Sa vle di ke nan peyi ki gen nèj yo, an Ewop, le pli souvan, kote moun ap travay nan nan gwo bilding, le pli souvan se pantalon moun yo itilize pou yo kapab moute bilding nan. Pa egzanp, ou pran yon fi, ou fè l ap monte yon mach eskalè a konbyen etaj, yon jip sou li. Non, sa pa fè saj. Li pa bon. Sèke lè moun nan mete pantalon an pou l travay, li pli, li pli an sekirite. Li pli an sekirite, donk pou l kapab travay la. Epi sa vin tounen yon tradisyon pou yo, youn pa deranje. Ann gade de legliz ki pran sa kòm yon ak de. peche pwiske gen menm pastè ki preche sou sa ki fè konnen ke fi pa gen dwa pou mete pantalon e gen menm legliz ki antre nan liy sa menm kote ke pa gen okenn fidèl manb ki itilize bijou, zanno ni mete pantalon kounye a èske se yon legliz ki etabli pwòp e règ pa l ou di mwens s on legliz ki ap swiv sa labib di
ya se s kon apèl denominasyon anndan pati evanjelik la ki se yon branch anndan le krisyanism li gen sa nou rele denominasyon chak denominasyon yo yo vin avèk yon kontradiksyon Kèlkonk mè ki pwal jwenn sou yon pwen komen. Pwen komen an, kèlkeswa ti antre-sòti k genyen, le pwen komen anndan se lasanktifikasyon. Lasanktifikasyon se li menm menm ki se pwen komen an. M pa gen pwoblèm a denominasyon k di kesyon bijou a, bay, men sa depan de denominasyon an. Men sepandan, e ou pwal wè, La fwa ki bol blaze e ki bol e baze eske yo kwè nan yon sèl batèm eske yo kwè nan sanktifikasyon eske yo kwè nan retou de jezi kri eske yo kwè nan la sent sèn eske w la eske yo kwè nan batèm o non di pè di fis e di sentespri konn ya la ou pral gwad le le gran pren le gran pren ki li menm ki domine legliz sa eske se gran pren ki gen anndan l Le salut eske se sa yo. Eske pa gen bagay ki dakò pou divòse lòt bagay. Sa m pa gen pwoblèm avèk ti pwen e m pa menm rele sa yo pwen doktrinal. Yo pa pwen doktrinal. Sa se prensip yo ye. Yo pa pwen doktrinal. Ok. Yon legliz ki pran sa kòm pwen doktrinal m wè gon fot biblik ladan l. Gon gwo fot biblik paske sèlman lapotre Pòl pale yn fwa pou tout nan yon tèks epi li presize a ki moun ke l pale. M pran presizyon avè m te di w l pale avèk fanm yo. E nou kapab pran vire Bib la pou nou pran kèk pou nou pran grenn vèsè a kot lapotre Pòl te pale avèk fanm yo senpleman. Oke. Li te fè egzòtasyon an, li voye lèt la pou fè egzòtasyon an. Se eskandal la k te genyen an. Li voye korije l. Pa egzanp, annou pran nan liv Korentyen, premye liv Korent, dezyèm liv Korent. S on legliz ki te gen anpil pwoblèm. Tout kote w wè lapotre Pòl pale yo, Se yon seri de pwoblèm ki gen anndan legliz la pandan Pòl nan prizon epi l ap voye lèt pou kapab korije legliz la, pou kapab korije l epi pou egzòte yo. Men lè kote gen bagay ki pou gen an, nou pran nan egzanp Sent Sèn nan, kon kon l rive nan pati jiridik la ki gen peche ladan l, ki gen yon jijman andedan l, rapid ou di ou wè, li di w men kisa k ap genyen aprè l. Men lè l rive nan kesyon vwale, Li fin di sa, apre sa ou pa gen anyen k di ankò. La pa gen anyen de manyè jiridik dèyè l. Sèlman gen yon prensip. E nou p ap antisipe nan sijè a e nan moman ke nou gen pou nou pase. Sèl sa m kapab konprann, e gen pantalon fi, gen pantalon gason. Sa m pral konkli pou m kapab ekilibre sa n ap di yo la, nou pral konprann ke nan denominasyon yo, E ap toujou gen sa. Moun ka pa antann, kapab toujou genyen e pwoblèm e opinyon biblik, kapab toujou gen pwob opinyon piblik men nou dwe antann nou sou dè vèsè biblik. Non, m dakò ke opinyon biblik lan, bon sa pa gen, pa gen dout sou li, men kounye a pèmèt moun yo aksepte kòm yon bagay ki nòmal ki obligatwa eske la a pa gen yon avans ki fèt sou pwen sa kòmsi. Banm esplike w sèvitè an nou pran egzanp m te toujou ap repete sa m te konn fè gwo fwap sou li pa egzanp an nou pran egzanp batime m te konn ap di batime fèt tou avèg men lè m ap revli lè m ap li bib m pran san m pou m li bib

M te di Noé gen san te gen san ven tan lap preche levanjil men lè map pran bib mwen map li m wè Noé te aje de san ven tan. Ok donk anpil bagay ke moun yo ap di se paske yo menm yo pa li se fwapman biblik se mal entèpretasyon selon misyon an fot de konesans tou bon m pap kanpe pou m di fot de sa depan de tewolojyen an pa egzanp gen sou le plan tewolojik Gen bagay ki konn ap di a travè legliz yo sou le plan teyolojik, men yo pa yo pa baze sou le plan biblik. Non, le fèt ke m di w mank de konesans se paske genyen de vèb,
gen de vèb moun nan mal konprann se paske li limite nan konesans li ki fè ke li pa li pa konprann ki sa fraz la vle di. Alò, si tèlman sa w di a, an nou al li nan Malachi 2 le vèsè 7. Sa vle di ke pwofèt la li menm ki sa l ap pale Li di w, e, sakrifikatè a, li dwe, e, gen konesans. A di, yon moun k ap ansenye, k ap montre, gen bagay ou pa akselere sou li twòp. Lè w twò akselere, ou vin fè moun ki anba w la vin tounen yon moun ki tantou yon esklav. Ya, ou zon, ou zon, ou zonbifye moun nan. Ou zonbifye moun nan. Men s on bagay ki itilize anpil, wi, nan anndan legliz. Wi, yo vin zonbifye paske E labib an swa se chak jou Dye montrew yon bagay anplis de sak di a paske premyèman ann al gade fòw ta gen yon ansiklopedi dezyèmman fòk ou ta gen yon diksyonè ebre ok tout sa yo mande pouw genyen yo epi kèk tradisyon tou fòw genyen yo pouw wè sak di a. Alò, sa w di an tèlman vrè, nenpòt entèlektyèl ki ap evolye. Pa egzanp, genyen diksyonè ki apati avèk medsen, genyen diksyonè ki apati avèk avoka, piske li ap evolye, paske chak langaj yo, chak mo yo, yo gen bagay ke yo vle di. Egzat.
Nan menm Bib lan tou, li gen pwòp diksyonè apwopriye avèk li menm. M t ap tande yon Izrayelit ki t al preche nan Shalom. Se gwo bagay n ap di la a, pastè. M tande yon Izrayelit ki t ap. Li di, Gade, Èske nou pa di nan nan pwovèb ayisyen an, dèyè mòn gen mòn? Enben menm jan tou, gen bagay ki di nan Bib la, fò w al konnen nan ki tradisyon, nan ki nan ki kontèks Juif la, paske se se yo k ekri l. Se yo ekri l an depi de tradisyon yo, yo ekri l an depi de sa yo t ap viv. Èske w konprann sa m vle di w? Nou menm nou vin jwenn lapawòl, nou suiv, paske Jezi Kris di, Sèvi m temwen nan Jerizalèm, nan Jide, Samari, jisko lestremite de latè. Sa vle di ke estremite lèd atè kounye a la nou vin jwenn levanjil. Sa k pa di nou e pa nan estremite a nou ye? Pa gen anyen ki di nou pa nan estremite. Èske w konprann?
Pastè Cesaire nou eseye eseye gade sa ansanm avèk mwen piske genyen may genyen rad fi gen rad gason sa nou klè sou sa nenpòt moun ki mete on rad gason sou li nenpòt fit metel ou deja wè sa se rad se rad gason donk tout moun toujou fè pridans pou ke lè yap achte pou se rad pa yo ke yo achte alò genyen de de kretyèn ki jeneralman konn ap itilize rad mari yo tankou mayo chemiz kounya Kisa w ap di avèk moun sa yo piske k ap itilize rad gason? Alò kesyon sa on ti jan on ti jan pyeje men piske l fèt medam yo konn ap itilize mayo gason, yo itilize chemiz gason pou yo mete sou yo men kisa sa di piske li pa fèt pou yo? Alò e sa depan de kote moun nan pral itilize l la. Pa egzanp moun nan lakay li, moun nan lakay li sa vle di ke ou pral wè an nou pran egzanp. Madanm ou li lakay ou avèk ou depi ke e li pa soti deyò gen de moman madanm nan avèk ou e nou nan chanm nou pa egzanp pa gen moun kap antre soti sou nou nou ka itilize fi a ka itilize rad li e depi kòl li pap al lapriyè lap viv pou maril èske w konprann sa m vle diw lap viv pou maril ou menm tou wap viv pou madanm nan sa ka rive e nou poko nan syèl la. Nou nan chanm nou, sa se kote prive nou. Donk li itilize nan kay la, li itilize rad mari l, epi se tou. Li pa sot deyò avè l, se menm sa m sot di a, m repete l ankò, li pa eskandalize pèsòn, se tou. Sa pa pwoblèm. Paske li pa eskandalize pèsòn, se vi li jodi a, li di m ban m met rad mari m. Epi gen gason tou k konn pran rad madanm nan tou yo mete sou yo. Epi yo poze poze yo nan kay la. Li sara anpil wi bon gason ap mete.
A wi gen gason k fèl. Gason pou plezi yo fèl. Ok bon e pastè Césaire an nou eseye gade sa e genyen de moun ki non sèlman itilize rad rad kòmsi rad fi men èske nan sans ke si moun nan kòmsi e e wè ke rad la kòm etan yon yon kòmsi ka yon yon nesesite yon yon yon bagay endispansab a li menm pou ke se pantalon menm pou li toujou mete èske la pa Papa gen yon pwoblèm ki poze biblikman. Bon la vin yon chanjman de sèks. Moun nan vin gen yon lòt mantalite donk rapid vin anpare pa demon paske li vin gen yon lòt ide. Paske gen de fi e rad gason e rad alò se pantalon yo menm ki. Non rapid banm non bagay banm non bagay. Gen moun nan menm gen yon fòm ke l ye, gen yon fason ke l renmen abiye. Men rapid depi w wè moun nan fè yon konsa, si ou se yon moun, ou se yon moun ki etidye antwopoloji, ou se yon sikològ, rapid moun sa fè w fè yon tchèk pou w wè kisa k ap pase moun nan, ki entansyon moun sa. Pwiske li vle chanje sèks, Konya vin santi se yon fason poul ye pase gen gason ou wè gason an si tèlman met pantalon an menm mache li paka mache fòw veye fòw veye Se kòmsi li pata li pa vle rantre yon kote li achte yon kolon men li fè ti pantalon l sere rèd fòw veye demen kòman moun sa kapab devni. E alò gen bagay li li yon ti jan e vin parèt yon ti jan vin depi moun ou moun vin ap gade w gade w ou vin ou vin fè moun ap gade w anpil ou yon vin fè moun distrè de ou menm la li vin pa bon paske li toujou bon alò konsèy nou kapab pote de manyè jeneral li toujou bon pou kretyen an abiye senp abiye e trankil epi e abiye. Pou m kapab ekilibre bagay la pi byen, ou pral abiye, pa egzanp, tout moun ki Batis yo, lè youn abiye tankou moun ki se Batis, moun nan met bijou l, bagay, l abiye yon fason, tout moun alèz, tout moun alèz, e bay. Men, lè moun ki nan de Dye a rive, li menm konn di moun sa a pa konvèti. M pa vle kretyen yo di sa, nou di sa atravè lèzond, m pa vle moun antre sou sali moun poutèt rad. Ok sa a m pa vle moun antre sou sali moun paske sali se yon bagay ki planifye se pa yon bagay moun jwenn atè ni se pa yon bagay moun al achte nan boutik sali se yon bagay predestine li ye se yon bagay e Dye se li k fè apèl a ou menm li sentespri l touche kè w li travèse kè w epi imedyatman l travèse kè w li ba w lòt li ba w lòt santiman li chanje w konplètman. E m toujou di sa, si. Men èske yon moun gen otorite pou l di tèl ou tèl moun. Wi, m santi, m santi moun yo, moun yo santi, moun yo avèk awogans ke yo genyen si tèlman yo santi yo pre Bondye, e pafwa yo, yo menm e pale sou sali yon lòt. M pa vle fè kèlkeswa moun nan pale sou sali yon moun poutèt rad. Ok. Ou ka pale sou moun nan poutèt rad epi santiman moun nan s on moun ki gen yon bon santiman. Moun nan s on moun ki renmen Jezi. Moun nan se yon moun ki pa sou presyon a Jezi. Pa egzanp, an nou pran yon fi ki nan pwostitye k met jip. Ok, an nou pran klè. Epi, moun nan pandan l pral nan pwostitisyon an, l pral nan lye pou l ale pou l al fè pwostitisyon, epi se jip li met sou li. Epi lè w wè moun sa yo, ou ka twonpe pou w di moun sa a, monchè, moun sa a se kretyen. Men ou pran nan rad. Ou pran nan rad. Èske mòd de mantalite sa yo pa Anchene legliz lan nan sans ke e enpak pou lespri de Dye ta fè an nan legliz lan. Alò banm di w, san w poko bay banm di w, son ansèyman k pa fèt. Ansèyman an pa fèt, gen bagay se deba yo dwe ye anndan legliz la pou ekilibre legliz la. Men lè yon moun fè 20 tan pastè l ap tande sa nan lespri l epi li vin chanje kan Lal nan lòt legliz li vin ap tande yon lòt diskou ou panse li pral fasil pou yon moun ki fè 20 t ap tande yon sèl diskou nan lespri l epi aprè pou l soti. Saw di a si tèlman l gran yon pastè yon pastè sitou li aple pou l pa yon pastè pou mantalite l son yon mantalite ki ti piti piti piti fòk li son mantalite ki laj. Yon misyonè sitou. Alos on deba w manyen m pa gen tan pou li. Non e pa gen tan. Sak fem sak fem rale l se paske sitou nou menm ki isit Brezil nou pat gen moun ki te tou ki pitit legliz kom si nan sans ke Ayiti gen de legliz ki gen plis ke 20 a 30 an gen moun ki pitit legliz lan ki grandi ki legliz la gon linye ki la ki l ap suiv. Jeneralman legliz nou yo isit se legliz ki gen plizyè moun ki soti nan kongregasyon diferan. Gen Pantkot, gen Advantis, gen gen e Ami di Sali, se tout. Lè moun sa yo vin reyini e gen moun ki gen plis ke 20 tan depi depi yo kretyen ki ap tande diskou ke pantalon se peche men kounye a lè n vin nan yon legliz Brezil Kote ke pastè yo plouzimwen gen yon gen yon lide sou sou sosyete yo ki konprann bib lan de fason diferen kounye a ka ap di ke pantalon pa peche li vin parèt yon bagay ki etranj pou moun ki fè 20 tan an ki lè ki lè li lè li rive isit ki l ap tende diskou sa a. Alò e
L'homme de Dieu men kisa li. Gen de diskou pou abòde l fòk ou se yon òm ki e ki trè ekilibre. Yon pastè ayisyen dizon e ki gen yon peyi yon yon yon sosyete ki miltip donk e ke l ap dirije li mande anpil anpil anpil anpil kapasite. Se pase de kèk kiltirèl. Vwala.
Kounye a la e piske plizyè denominasyon sa yo vin fè yon sèl. Konya la ou vin baze egalman, pase kote ou vin baze ou vin baze sou yon doktrin jeneral. Lè m di doktrin jeneral, ou vin chita sou la sanktifikasyon. Pase kèlkeswa moun nan menm ki te met bijou, si l pa dakò sanktifye, li dakò, se yon pwoblèm. Sa vle di ke doktrin li se la sanktifikasyon. Sa vle di, rayi peche a. Sa a, se pwen fò ke legliz sa a dwe genyen nan lasantifikasyon li. Sa vle di ke ou pa pral chita sou ti bagay e, e, bagay ki pre, prensip yo, paske bagay se pa vin di sa ankò, se pa pwen doktrinal ke yo ye. Ok, lè yon moun pale de doktrin, e, se yon lòt bagay. Ou wè, afè doktrin, e, doktrin se yon gwo koze li ye. Sa yo pa doktrin. Yo pa doktrin. Se prensip ke yo ye. M pa vle moun yo konprann doktrin avèk prensip. Sa Pòl t ap etabli kòm prensip a legliz Korent, kòm sa l t ap etabli kòm prensip a legliz Efèz. Sa yo se prensip ke yo te ye, sitou avèk lè fam. M pale pou lè lide pran yo epi pou al etènize yo. Kòm nou pa al antisipe, menm sou kesyon ansèyman la fam ansèy, apre ke rechèch ke n ap fè, n ap avanse, n ap wè dam Elu se yon ansyen. a legliz yon ansyen lè may fè cherichè souli map tcheke bagay sou li yon ansyen se tankou son pastè yon ansyen se tankou son evèk yon ansyen son moun ki gon kapasite poul anseye. Eske preokipasyon se se menm bagay? Egzateman se sal ye e fanm sa son fanm ki li menm ki te trè avanse a legliz. Donk, yon fab ki òdone kòm, kòm, kòm, kòm ansyen de legliz, sètadi nan, nan ansyen se pa t cheve blanch li te ye, men se yon moun, menm yon moun ka pral òdone kòm pastè, kòm yon evèk, kòm kèlkeswa, fò l pase devan l Alò, kòm yon ansyen. Konfizyon dèfwa ki nan lespri moun yo se yo pa gade responsabilite, responsabilite an, men yo, yo wè tit lan. Yo wè tit lan. Yo wè tit lan. Dèfwa moun nan se tit pastè an li wè, men li pa gade kòmsi responsabilite pastè a ki se e. Jere nan, men li pa gade. Administratè, ok, li pa gade responsabilitè l. Piske sou sa w di an, sèke fanm yo, lèzansyen, yo te menm responsabilite ke pastè jounen jodi a genyen. Donk, sa yo mete nan de peti konfizyon, se rezon sa a ke toujou di moun yo fòk yo toujou suiv emisyon 45 minutes paske chak envite yo nou gen sijè byen espesifik nou. Ebyen an nou gade ansanm avèk yo pou nou tire pay ki nan lespri moun yo pwiske nou konnen levanjil an dwe fèt de de fason eklere, dan le vrè sans, se pa eklere nan sans ke nou konprann yo men se eklere se pito pote limyè sou sa ki fènwa nan lespri nou. Donk se se poutèt sa nou menm nou envite emisyon sa an fason pou nou kapab ede moun yo konprann pi byen kèk ti mòso. Lapawòl gen lavi. Alò nou antanke jèn kretyen, jèn pastè e k ap milite anndan levanjil nou nan kominote ayisyèn nan, nou p ap fè bagay yo menm jan nou te leve jwenn, paske gen bagay se leve jwenn yo ye, yon moun di l epi tout moun di l. Nou menm nou pa ka ale nan menm liy nan. Oke nou dwe kanalize moun yo. moutre moun yo antanke jèn pastè nou menm lepli souvan nou pa sèlman pran bib la nou fwapel po po po men gen rechèch nap fè nap avanse nap mande Bondye pandan nap li tou nou poze san nou pou nou li epi pou nou bay moun yo kèk bagay ki soti ki pou ede yo pou nou antre dirèkteman nan dènyè liy dwat emisyon an kounyela se de kesyon ki pizoumwen pi. Pi di pou nou pou nou ka nou kapab poze kounya an di yon pastè ki gen de grenn zanno nan tèt li kap mennen yon fidèl ki ki sa sa di pou yon pastè yon pastè ki gen de grenn zanno nan nan zòrèy li kounya an trè byen bib li nan menm ou ou m ta m swiv m gon kantik m gon kantik m toujou swiv lè kantik la ap chante chè li poul fèt sou mwen. Epi lè map gade moun yo kap chante kantik la ou wè pil tatouage. Aah zanno e long cheve yo jwenn e mizik sa m toujou bliyel m toujou ap repetel men m toujou bliyel e m santi tout moun ki ka kouri kritike yo e moun ki rantre nan mizik sa. Nou rantre, tout moun m santi ka kouri al kritike yo y ap ranpli kanmenm nan mizik sa. Se yon mizik ki adore le plis pou mwen avèk la, adore souvan souvan souvan avèk li. Epi lè mwen gade ameriken, swa ameriken, ayisyen yo ye, men se moun ki gen. Yo fèt Ozetazini.
Le mizik dani an.
Yeah, ou konprann. Zanno nan zòrèy, epi, epi e. Cheve yo dwet epi yap chante epi lè yap chante ou santi ou santi lespri de Dye ou santi travèse travèse bon konnya la kisa ou pral di ebyen ou pral jwenn ou wè Bob Marley m pral di ou Jamayik son peyi purman gen moun ki ta rele kòm tout moun se rasta nan Jamayik ebyen kilti Jamayik menm se evanjelik. Se yon peyi purman, purman evanjelik. Pami peyi evanjelik yo, se yon peyi purman evanjelik paske. Se peyi evanjelis a gwo djwil. Ekzakteman.
Pa gen pwoblèm sa a. A gran djwil, gen evanjelis a gran djwil. An nou pran ameriken, le pli souvan, w ap wè gen ameriken. Poukisa? Paske se sa m t ap di talè a, w ale nan tradisyon. Wè gen moun, lè yo, nan fason y abiye, fason w ap di moun sa pa konvèti menm. Poutan, li konvèti. Se selon tradisyon yo. Se vre. Sa vle di si w rive w jwenn tout moun nan zòn nan gen zanno nan zòrèy epi yo kwè zanno a pa anyen pou yo, enben rapid ki sa ki pou bay? An nou pran yon moun ki te gen tan gen yon tatou sou li epi se yon pastè o pou wè moun nan yon tatou sou li. Kounye a ou pral di moun sa wi konpe ponyèt la? Se pa sa, se pa reyalite a sa. Li te gentan gen tatou a. Non men se non. Men esplike a pa egzanp. Kounye a la si e sèlman si pandan l kretyen l al fè tatou a, se la gen pwoblèm. Èske ou konprann sa m vle di? Men si l te gentan gen tou li pa ka koupe ponyèt la. E dezyèmman si katye a tout moun se konsa yo sèvi, tout ou byen. Pa gen pwoblèm. Alò nan ka nan ka nan ka pastè ayisyen an li pa gen karakteristik egzanp. Yon pastè ayisyen? Ki bò l ap evolye?

10 endisponiblite ke ou menm ou genyen donk te pèmèt ke nou pat kapab fè emisyon an men jodi an ou prezan nou swete ke yon pwochèn fwa la va pi fasil kounye a pou nou fè de trè bèl emisyon e nou panse ke moun yo ap beni e moun yo ap aprann tou de sa ke nap di yo m vrèman kontan ti fè kote la ansanm avèw jodi a. Bon e mwen kapab remèsyew davwa menvite pou. Pale enpe sitou sou la parole de Dieu mwen toujou kontan poum toujou pale sou tout platfòm yo sou kèk sijè kap fè deba anndan sosyete ayisyèn nan sou le monde évangélique m toujou prè poum kapab chita sou yo avèk anpil sajès e anpil trankilite pou nou kapab pale sou yo nan yon tèt frèt e pou Dieu kapab montre nou plis toujou. E sa k genyen dèyè vèsè yo pafwa, pou ke Legliz la kapab avanse, epi pou kretyen yo kapab santi yo lib, pou yo pa gen yon fado ke y ap pote, pandan ke yo menm nan pa konn Lesenyè. Alò, m remèsye w anpil dèske w te envite mwen. M panse se pa tout pou tout yon dènyè fwa, men nou kapab toujou la o sèvis de la kominote ayisyèn. Mèsi avèk nou menm ki tap swiv emisyon 45 minutes de grâce pou jodi an. Nap raple envite nou se te Pastè Césaire ki te la avèk nou. Donk son plezi pou ke nou te gen pèmisyon an pou nou sot gade ansanm avè l èske yon kretyèn kapab pote pantalon ak bijou. Donk nan tout sa ki te di yo nou menm wa pa Kote wap al rektifye le tir puisque desizyon nou se nan moun kou se nan moun kou li ye dakò donk nou swete ke semèn kap vini nap apote lòt sijè enteresan pou ou yon fason pou kapab gade de nap ap pote dòt alò jodi an se te Pasteur Cesaire ki te envite nou nan emisyon an e nou sot gade ansanm avèl eske yon kritik kapab pote pantalon avèk bijou. Donk an depi de tout sa ke nou fin di, konklizyon an se nan men ou li ye, pwiske se ou menm k'ap mennen vi kretyèn ou, dakò? Men nou te pote limyè pou ou sou kesyon sa, nou swete ke semèn k'ap vini m'a va pote yon lòt sijè enteresan avèk de nouvo envite, yon fason pou nou pote limyè sou kèk mòso Labib. Non pam se Jones Garçon, emisyon an se 45 minutes gras, randevou pou vandredi pwochen, toujou sonje Bondye renmen ou e lè w.